Bonswa pou nou zanmim yo. Bonswa pou nou bonswa pou nou nan tre lakay ou avèk yon lòt resèt jodi a ou wè nou gon gwo graj kreyòl sa e graj kreyòl li ye nou gen lèt nou gen kat kokoye la nou genyen sik nou gen poud lèt nou genyen Sik, nou gen sèl, nou genyen esans, nou gen kanèl, nou gen sitwon, nou gen jenjanm, nou gen esans vanil, nou gen lòt esans blan osi. Ok. Nou pral pote yon resèt dous kokoye lakay ou pou ou. Ok. Nou menm lè n ap fè dous kokoye nou toujou mete lèt ladan l pou dous la kapab kole. Ok se pou sa nou met lèt la ladann pou anndan dous la kapab mouye tankou gen yon pòsyon moun ki toujou di e se kaka bèf mwen ye an lè m chèch anba m mouye m konn renmen manje ti dous sa yo lontan m gon marenn mwen ki konn fè yo konsa men m vin pran prensip la tou m wè lè w met lèt ladann li vrèman bon ok m pral travay nou pral travay nou pral travay ok. Nou gen chodyè nou la k prè tou resèt la l ap tann la. Ok. Kokoye ap kase la, n ap kase kokoye a. Lave kokoye a la. Kokoye a fin, kokoye fin lave. Ok, kounye a nou pral graje kokoye a, ok. pou al graje kokoye a la epi tou pou n al prepare dous la nòmal dakò kokoye pral graje la se yon graj kreyòl nou kòmanse la n ap graje kokoye pou n al mete dous la nan dife ok nou pral mete sitwon nou pral graje jenjanm nan avè zè sitwon an ok n ap graje jenjanm nan Mwen pral met ap kout tomate zè sitron an ladan. Meni la, kokoye a pwè. Ok. Kokoye a pwè, kounye a nou pral mete l nan chodyè pou nou mete l nan dife la pou jis la kwit. Kokoye nou pwè la. Ok, nou pral kòmanse la. Ke nap vide lèt la. Nap mete bwat lèt la nèt, nou pa byen mezire l. Ap met yon 3 kiyè poud lèt ladann. Nap ajoute sèl, nap ajoute sèl. Kounya nap mete kokoye a. Ou mete l nan dife la. Ou mete sik la ladan la. N ajoute 2 tas sik. Ok. Mesi kokoye anpil. Nya la nou kite lal pral bouyi la. Poun kapab koyit. Ti kouman sa bouyi la. Ok. Pou dis la biya bouyi la. La konson mi kol la. Bon. Bouyi la kite l byen bouyi la.

Waw Mezanmi men li men lous la ok lous la pwèske pwè la kounye a se bat nap bat li pou nou kapab ale metel nan resipyan dakò men lous nou an ale bay lak sou youtube facebook instagram ok nap bwasel la pou nou kal metel nan resipyan dakò. Ok nou pral mete dous nou an la nan resipyan ok dous nou an vreman di la wè la li vreman pou wè la nou pral metel nan resipyan ok nan resipyan nou pral metel la wè la dous nou an pre la pou nan metel nan resipyan dakò mezanmi men rezilta a ok mezanmi kameraman nan al domi. Li tro ta. Kameraman nan al domi ok. Men rezilta final dousman an ok. Sa se rezilta final la. Mwen pote l pou ou la. Men chodyè a. Chodyè nou pa boule. Dous nou soti nòmal. Ke m swete ou beni. Ke m swete ou aprann fè yon bon dous kokoye konsa avè lèt lakay ou. Bondye ap beni ou. Mèsi n ale. Tchaw tchaw pou yon pi bèl videyo. Yon pi bèl video dous toujou nap pote pou ou mèsi babay bòn nwi bondye beni ou tchaw tchaw se te frè ou Sainly Melo ki te pote resèt la pou ou bondye beni ou ba nou like kite yon kòmantè kote wap gade nou bondye beni ou tchaw.